Mwen gen pwojè, mwen gen pwojè boulanjri m ke mwen ap mete sou pye. E lè ke m fè plan dafè mwen, li vini m 35 mil, 35 mil dola ameriken. Ok. Sa se te pou ane, ane pase, men kounye a li vin pi plis. Mwen menm m di bon, piske m pa ka kòmanse avèk, avèk, avèk e kantite sa, bon, m ap kòmanse avèk e lè, lè, lè, lè, lè mwayen di bò. Ya. Donk, kisa? M gen yon vye moul. Ya. Manyèl. Ya. M gen yon fou.

Chak semèn, Mistè T-Store ap resevwa yon envite tankou ou menm nan Yon ti goute pou n pale biznis. Swiv nou sou Facebook, YouTube, Twitter ak Instagram nan Yon ti goute pou n pale biznis. Pou plis enfòmasyon, tape 36 97 62 86, 36 97 62 86. Yon ti goute pou n pale biznis. Bonjou, bonswa avèk tout zanmi emisyon Yon ti goute. Pou n pale biznis, se toujou yon plezi a chak fwa ke m antre lakay nou pou ke m kapab prezante nou emisyon sa a. Mwen se Mistè Tistò. E jodi a nou tounen pou ke nou kapab kontinye avèk seri demisyon ke nou fè kote ke n envite jèn, e se jèn antreprenè pou ke yo kapab vin motive nou menm k ap gade nou kòman pou ke nou kapab antreprand. E s on plezi pou mwen a chak fwa ke lè ke m gen jèn sa yo avèk mwen k ap. pale biznis. Nou konnen objektif emisyon sa a se ankouraje ou menm ki lakay ou, ki toujou ap swiv nou pou ke ou kapab antreprann yon bagay. Paske youn nan bagay ke m toujou ap di, tout moun nou wè ki gen mwayen, moun ki gen bèl kay yo, se moun ki antreprann, se moun ki gen biznis. E m menm arive di 90 pousan moun ki rich nan mond lan, se moun ki gen biznis, se antreprenè ke yo ye. E ou menm, ki lè wap pran desizyon pou ke ou kapab antreprand yon bagay? Jodi a nou gen yon jèn avèk nou, se yon jèn ki, jan ke m toujou ap di, yon jèn pozitif a travè aktivite e sa ke li antreprand. Jèn sa a ke nou gen avèk nou la se Charly Jus, se yon jèn antreprenè e li gen, e li se fondatè klub Futurpreneur. E m kwè ke nan nan emisyon an nou pral konnen kisa ki Futurpreneur. E m renmen lè ke m gen jèn ki gen mindset pozitif sa yo, jèn k ap panse, k ap kreye e ki gen anpil lòt jèn pozitif e bò kote yo. E s on plezi e s on onè pou ke nou kapab genyen jèn sa la avèk nou. Nou pral pran yon poz e pandan poz sa a toujou wè spot Lekòl sa a ap pase nan emisyon Yon Ti Goute pou n pale biznis. Se Ecole de la radio, se yon lekòl jounalism kote ke ki fòme anpil jèn k ap fè anpil bon travay nan près lan. E m vrèman kontan pou ke nou kapab genyen spot sa a k ap woule chak fwa ke nou gen emisyon sa la e answit nou konnen ke emisyon sa tou pase sou radyo Tchalenouf se yon radyo web nou ankouraje nou menm e jèn kapab branche radyo sa se vrèman yon radyo kap ki preske nan tout peyi a, bon se yon radyo web ke liye, m kapab di tout moun, tout kote, nenpot kote ou ye, depi ou gen entènèt wap kapab tande emisyon sa ki pase chak mèkredi 4 è pou 5 è, e li pase jedi 6 è pou 7 è sou radyo Chal 1 News. Son plezi, son onè a chak fwa ke m la pou ke m kapab prezante nou emisyon sa. Nou pral pran yon poz pou ke nou kapab resevwa envite ke nou gen jodi an ki se. Tchaly Jis ki se yon antreprenè ki la avèk nou pral fè yon ti bat bouch sou tèm sa a ki di Kòman pou n ankouraje jenès la antreprand pou nou sove peyi n? N ap pran yon poz, n ap retounen.

Ok zanmim yo nou retounen apre poz lan pou ke nou kapab resevwa envite ke nou gen jodi a. E jan kem toujou di son plezi a chak fwa kem gen jèn ki pran inisyativ mete yon bagay kanpe. e pou ke li kapab fè kòb mete nan pòch li, epi tou pou l kapab ankouraje lòt jèn pou ke yo kapab antreprand. Jan ke m te di nou toutalè a, m ap resevwa jodi an se Charly Juste, se yon jèn antreprenè, li se fondatè du club Futurpreneur ki la avèk nou pral fè yon ti bat bouch sou tèm sa a ki di kòman pou n ankouraje jenès la antreprann pou n sove peyi n. Nou konn nan ki sitiyasyon peyi nou ye aktyèlman. Anpil jèn ap kite peyi a. Men, Tchaly la avèk nou, li pral fè yon ti bat bouch avèk nou. Li pral montre ki kòman ke li pral motive jèn yo pou ke yo kapab rete nan peyi yo yon fason ke pou ke n kapab sove peyi n. Tchaly. Frè m, s on plezi, s on onè pou m gen w nan kay la. Frè m, de mèm pou mwen tou. Yes. E se pataj.
Ya.
Brother, di m non, kòman sante a ye? Kòman nèg ap bouje? Bon, nou la, n ap lite, ou konnen, malgre lavi di, malgre tout sa, malgre jan yo pouse do nou, nou ap fè efò, n ap lite, tout sa. Paske nou pa prale, paske se nou menm ki pou chanje peyi a, se nou menm ki pou. Ki se avni peyi a jan ke granmoun nou te toujou di? Yes brother se yon vreman se yon plezi pou mwen m ta ta renmen ke ou prezante w avek zanmi kap gade nou yo la pou ke yo kapab vreman konnen kiyes ki la avek nou. Bon e jan ke mesye Thistor di l mwen se yon jèn, yon jèn entrepreneur malgre malgre tout e sitiyasyon peyi a ke nou ap lite nou ap fè efò e non pa m se Charly Juste jan ke mesye Thistor Dylan, m se Charlie Juste, mwen se fondatè e pdg Club Futurpreneur e pou mwen se yon onè e merit pou ke mwen se envite jodi a nan emisyon. Dakò, e m vrèman kontan lè ke asistant mwen te di ke m ap resevwa jodi a yon jèn antreprenè e se yon jèn ki genyen. Li se yon jèn ki se fondatè klèb Futurpreneur. M te vrèman kontan e lè ke li di m sa. Kounye a l t ap reflechi ki tèm ke nou te kapab fè ti bat bouch sa e se konsa ke nou te jwenn tèm sa ki di kòman pou n ankouraje jenès la antreprann pou n sove peyi n. Lè ke w tande, lè ke m te pataje tèm sa avè w, kisa ke w te gentan panse? Kòman poun ankouraje jenès la antreprann pou sove peyi n. Waw se se yon trè bèl sijè e men nan sijè a gen de mo kle premyèman ou jwenn jenès ou jwenn antreprenarya e ou jwenn peyi sitou e epi ou jwenn sove.
Se ke mwen komanse avèk jenès lan. Kesyon ke m te ka di, kisa jenès la vini reprezante pou yon peyi? Kisa yon jenès nan yon peyi reprezante pou peyi sa a lè aktyèl? Bon, nou ka pran nan tout mond lan e eksplikasyon nou te kapab jwenn ki pi senp, se ke tout jenès yon peyi se fòs viv peyi a, se motè peyi a. Donk, si ke Peyi a li pa gen jèn ladann, wap wè se yon peyi ki prèske pou m pa di pa egziste men wap wè li manke, wap wè nan nenpòt pwen wale a wap wè gen fay, wap wè se pa jan ke pou li ta mache a. Menm si yo ta panse tout meyè fason pou ke yo fè sa avanse men wap wè li manke. Wi menm si yo ta mete tout estrikti, tout nòm nan tout nòm pou ke, ki ta dwe respekte pou ke ekonomi an, egzanp, pou ke ekonomi an ta mache, nan, ta mache byen, ta, ta, ta, e, e, devlope, w ap wè ke li manke, menm si li ap fè pa an avan, w ap wè li manke paske pa genyen jèn. Men, yon fwa ke genyen jèn yon kote, ou mèt di se espwa, ou mèt di se, se, se, se, se siksè. Men pou jwenn siksè sa a. Ou bezwen nan jèn nan fòk ou edel. Fòk ou fòk ou korel. Ou konprann? Fòk ou kore jèn nan. Se sa. E gen yon lòt ankò se sijè a se kòman pou n ankouraje jèn yo antreprann pou sove peyi. Lòt mo se antreprenarya. Se ke nou ta pale de antreprenarya. Se vre, bon, pa bò isit, lè ke nou pale de antreprenarya, nou plis wè souvan biznis. Nou, pafwa nou inyore antreprenarya sosyal la, ki se, pou mwen menm, ki se pati nan antreprenarya, se ke, ki ap fè di byen a nenpòt peyi a, spesyalman pou Ayiti. Nan, nan. Nan moman ke n ap viv lan, m panse ke sa ke peyi a li menm li ap sibi, nou nan sitiyasyon ke nou ye pou le moman aktyèl, m panse se paske antreprenarya sosyal la li pa vrèman, li pa vrèman fèt anndan peyi a. Se ke nou ap pase nan yon zòn ou wè pil fatra epitou yo di w ke y ap tann leta. Ki pou vin swa retire pil fatra a tou sa. Men non, on kote ke, m ka di, kote ke leta absan, jèn nan, nan espas lan ki te ka di bon, mwen se leta, de manyè pozitiv. Mwen se leta kote ke mwen pral e antreprann, m ap mete on konbit sou pye pou ke nou retire fatra sa. Mwen menm, pèsonèlman, mwen fè eksperyans lan. E lè ke mwen, desanm, ki sot pase, premye, premye desanm, kote ke Mwen leve, m kanpe sou balkon lakay la, mwen wè lari a sal, epitou m te gen yon bwèt lakay la, m pran yon rato avèk yon pèl. Imajine w, yon sèl moun pa ka fè de travay alafwa epitou. M pran rato a, m pran pèl la epitou mwen, m ap travay pou kont mwen. Epi te gen yon gwoup mesye ki te chita, epi lè yo wè travay m ap fè a, yo di, bon, sa se yon bon travay. Epi. Menm kote a, yo mete min, nou kòmanse di, sa k al chèche bale, sa ki al chèche pèl, lòt bourèt, tout sa. E travay la kòmanse a nevè. Mwen, se te mwen menm sèlman. Nou fin travay vè lè sizè. Sizè di swa. Sizè PM. Lè sa, mwen m ba manje lakay mwen, m manje avèk mesye yo. Ou imajine ou. Se tout sa pou te montre ou ke ki sa antreprenarya a ka fè. Ou dwe motive premyèman. Ou dwe motive, mwen panse ke, e lè ke ou motive konsa fòk ou jwenn moun ki pou ankouraje ou. Se menm jan, e m kapab di, pou ke yon jèn avanse, fòk depi a la baz pou yo kòmanse fè sa ki rele sosyalizasyon pou li. Sosyalizasyon an 3 etap. Premyèman, se sosyalizasyon primè la ki ap kòmanse avèk. fanmi an, sosyalizasyon segondè lan, lekòl, e ou pral vin jwenn sosyete a ki pral pran ni primè la ni segondè la kote ke yo pral kore l. Si si ke jèn nan li fè en on pa, sosyete a ap di, ap bat bravo pou li, pou l, se pa se pa ke li pral denigre l, l ap bat on bravo pou li pou ke li ankouraje l. Ou konprann? Ya. Ya, se la. Ok. E zanmi emisyon yon ti goute pou nou pale biznis. Konnen ke nou ap resevwa jodi an Charly Juste ki se yon jèn antreprenè. Li se pdg e klèb Futur Preneur ki la avèk nou k ap fè yon ti bat bouch sou tèm ke m te di nou nan jenèz emisyon an. Charly, ki pi bon mwayen nou ka itilize pou nou ankouraje jèn yo antreprann? Bon, e jan ke m sot di w lan, pi bon mwayen pou ke nou ankouraje jèn yo antreprann se chèche entegre yo nan sosyete a. Chèche entegre yo nan sosyete a tout mwayen. Premyèman, paske jèn nan an swa li menm, li gentan gen motivasyon sa, li gentan gen kapasite a. Li gentan gen motivasyon an, li sèlman bezwen yon moun ki pou kwè nan li, yon moun ki pou pouse l ale vè lavan. Donk, se sa k fè ke talè a m te di w, sosyalizasyon an, fanmi, lekòl, epi ou pral jwenn sosyete a ki pral ankadre jèn sa, ki pral pouse jèn sa ale pi devan. Men la ankò, gen yon eleman ke m pa twòp, kòm m ka di, pèsonaj. Se ke m pèsifye. M pa mete twop aksan se leta. Nan. Paske leta nòmalman li gen responsab li, li genyen de pwogram, de pwojè espesifik pou ke li ta de mete sou pye pou jèn yo, pou ke jèn yo kapab santi vreman ke yo konte nan sosyete a. Ou imajine yon jèn ki pa. ki leve ki nan yon espas epi li pa janm tande kote ke yo òganize de aktivite pou jèn ki ap ankouraje l men sensèman ki sa w vle pou ke jèn sa li fè anyen se tou nòmal pou ke jèn nan chak jou li leve li bay blag epi tou li ale men si ke leta di a ou konnen gen leta mete tèl tèl pwogram la se pou jèn jèn ki gen tèl pwojè vini Gen de zòganizasyon ki fè l, ki di w ke vini avèk tèl pwojè, w ap pase pitch, n ap finanse w, ou konprann, n ap finanse w, sa yo se de pwogram, se de pwogram denkibasyon, de enkibatè. Se yo finanse w, yo pran pwojè lan an men, yo ba w e, e, e, e. konbyen mwa teknik sou tèren ap swiv ou tout sa. Men se sa ki manke pou ke nou mete nan sosyete nou an ki pou ankouraje e pèmèt jèn nou yo antreprann. Ok.
Bon bagay. E se yon nan pwoblèm ke nou genyen an Ayiti ke Anpil jèn gen foug, gen entèlijans, men yo pa jwenn ankadreman e tou sa, e dè fwa leta demisyone, e jan ke w tap di nan kòmansman an, kote ke preske jèn yo vle kite peyi a, e menm leta tou ap ankouraje sa, e pou ke yo kite peyi a. E pi tou ke nou pral pale pou ke nou ankouraje jèn yo kapab rete, e pi tou ke pou ke yo kapab sove peyi yo. Ou son jèn ke ou wè sitiyasyon peyi a epitou wap ankouraje jèn pou ke yo kapab antreprand. Men nan ki sektè ou wè ke pou yon jèn te kapab antreprand? Si wap ankouraje yon jèn la pou ke l kapab antreprand yon bagay e tou sa nan ki sektè ke ou tap oryantel?
E yon moun ki nan nenpòt sektè ou kapab antreprand. Paske antreprenarya, menm jan avèk, menm jan pè antreprenarya li menm li di l, Joseph Schumpeter, li di w ke, avèk destriksyon kreyatris byen sur, kote ke li di w antreprenarya pran nesans apati de linovasyon. Paske tout sa, tout sa w te gentan jwenn e tout sa ke ou pral envesti ladan, E yo te gentan la, men ou menm w ap vini avèk yon choz nouvèl. Pe enpòt, e kòm m ka di, moun ki te fè premye envansyon an, se jès li inove, menm si li envante, se inove ke li envote, li inove. E sou pwen sa mwen apiye Joseph Schumpeter anpil. E pou mwen vini avèk, pou mwen retounen nan kesyon lan, nan ki sektè? M panse ke tout sektè favorab pou ke on moun ou antreprann. Sa ka rive ke nan moman an, nan epòk lan, sektè, sektè lan li pa, li, li, li pa, li pa pwopis. Ya. Li pa pwopis pou ke ou fè de grands envestisman. Se menm jan m ka di w gen de pwodui ki vann an mwa desanm. Gen de pwodui se pou Pak yo vann, gen de pwodui se pou ete, tout sa. Ou konprann? Se, se, se, m panse ke se tann, se tann, se tann nan moman an pou ke ou envesti. E la ankò, gen yon lòt bagay ankò, e tout sektè pwopis pou envesti. Ok, nan moman an, se vre, m ka konprann gen de sektè ou. ap krèt pou ke ou envesti men sèlman sa m konnen ke gen yon antreprenè ki te al envesti nan yon peyi kote ke gen gè epi misye je kwa se se an Palestin misye envesti konbyen milya de dola ou imajine ou ke gen gè gè ap fè ravaj epi lè ou di misye poukisa ou envesti Misye di, bon, petèt ke nou gen dwa pa wè pou sa ke mwen envesti. Mwen menm, mwen envesti, paske mwen, gè lan li pa la pou tout tan. Li gen yon dire. Mwen envesti, e apre gè lan, pa panse ke ba yo y ap vin bon mache. Mwen menm, m chèche ranje koze m, m kòmanse fè fòtin mwen. M konnen ke mwen envesti yon goud la, men apre gè lan, apre ennan, M konnen nan l m ap jwenn 10 goud. Donk, la pou ke ou envesti ou bezwen pasyans, pou ke ou antreprann. Fòk ou fòk ou vize, fòk ou wè, fòk ou kapab etidye kote ke ou pral envesti an. Gade ki opòtinite ki gen. Opòtinite ki gen. E touj, paske souvan fwa yo di ke kote ki pi difisil la, se la ki toujou gen plis opòtinite. Paske moun ki pa antreprenè, ki pa gen espri antreprenè lan, nenpòt ti bagay li wè ap tou afebli l, ap fè l pè kouri. Sa di la ou pap tèlman jwenn konkiran. Se menm jan avèk Biden nan la, moun ki gen ajans kap fè paspò yo la, son opòtinite pou yo. Vwala, vwala. Yo menm yo pap jèm pète kouri non. Jamè. Sa di yap la pou sezi tout opòtinite sa. Tankou A si ke m pran ka peyi pa m lan, Ayiti pou le moman aktyèl ki nan sitiyasyon ke nou ap viv aktyèlman, m ka di ke on jèn ki koute peyi a, ki koute sitiyasyon peyi a pou kounye a, ou nan kite peyi a, ou kouri, ou wè se nèg, bon, ou wè se nèg kounye a k ap fè lalwa yo, ki gen tout bagay nan men yo, ou menm ou aksepte swiv yo, e pou mwen ou fè pi move chwa. Paske m si e sèten ke Ap rive yon moman ke e se nou menm ti jèn ki te pran san nou malgre tout peripesi e nou tap manje ti pen sèch nou pa nap kouri monte fè yon ane lekòl pou ke nou te fè 1 an nou fè 3 zan ladann men ap rive ap rive yon moman se nou menm ki ki ki ki ap gen tounen nan men nou e ou menm ki te wè e ki te wè sak tou kout lan se ladann pouw pran nan ebyen Mwen se ke bay yo ap tounen an won. Ya, ya.
Sa vle di ke jèn ki kap antreprand aktyèlman, jèn ki lekòl, jèn kap aprand, e tou sa se kenbe fèm, kontinye, pa abandone, e pwosè ke
lè ou wè bagay la, e pi cho Pi move a e pi devan kapab genyen e siksè pou ou menm. Paske ou kapab ap soufri jodi an. Ap soufri jodi an men demen. So gen yon sous ki pete pou ou. Wè. Se sa. E se sa ki antreprenan ya. Toujou wè pi lwen ke pwent ne ou. Pa wè selman ou wè sa ou kouri sezil epi tou pou ou pa wè. Se vwe ou ka wè sa ou tou wè sa pou sezil. Sa se yon opotinite ou kouri sezil men. Apre ou ka regrèt. Ou di kèt si m te fè yon envestiman ki te pi long, gade, m tap sòti sou sou trezò sa, sou fòtin sa. Li enpòtan.
Sa se antreprenarya.
Ya. E zanmi emisyon yon ti goute pou nou pale biznis. E jan ke m te di nou nan entwo a, e nou genyen yon tèm ke nap fè yon ti bat bouch jodi a, se kòman pou n ankouraje jenès la antreprand pou n sove peyi n. E nou wè nan ki sitiyasyon peyi ke nou ap viv aktyèlman kote ke anpil jèn ap kite peyi an e tou sa e nou wè ke Ozetazini mete yon pwogram la a, menm 2 pwogram, se jèn ke yo prèske ap pran an e mwen menm te fè yon pase bò imigrasyon an, mwen wè se pi fò sa mwen yo se jèn e Repiblik Dominikèn deja chanje avèk jèn. Chili Brezil chaje jèn e toujou toujou n ap mande ki sa k ap rete Ayiti. Nou gen Tchaly Juste ki se yon jèn antreprenè ki la avèk nou k ap fè ti bat bouch avèk nou sou tèm sa a. Men avan ke nou, m gen yon kesyon pou m poze Tchaly men avan n ap pran yon poz e pandan poz sa a nou pral pase kèlke foto. Aktivite ke Tchaly antreprann avèk Futur Preneur, se yon se yon club ke l genyen kote ke li ankouraje jèn yo pou ke yo kapab antreprann. Jan ke m toujou di nou, lè ke m gen envite yo, m toujou pase ekstrè foto ke aktivite ke yo antreprann. Se pa sèlman di nou sa ke l antreprann yo, men se pwouve nou atravè foto aktivite ke l antreprann. Lè nou retounen, Charlie pral esplike nou enpe de Futurpreneur, kisa l ye, ki ide sa a kote l sòti, poukisa ke l mete l kanpe. N ap pran poz, n ap retounen toutalè. Ok zanmim yo nou retounen apre poz lan e pandan poz la nou wè ke foto aktivite ke Charly e reyalize nan nan aktivite ke l fè avèk Futurpreneur, e se li menm ki fonde club sa a, kote ke li gen anpil jèn avèk li, k ap motive lòt jèn pou ke yo kapab antreprand. E gen anpil peyi an Afrik, se sa ke yo fè, se ankouraje jèn ap ankouraje jèn pou ke yo kapab antreprand, e peyi sa yo, yo kòmanse vrèman, jèn yo kòmanse fè anpil siksè. Se pa sèlman ou gen yon bagay ke w ap vann, Swa ke m genyen diri oubyen lòt bagay m ap vann. Men gen lòt bagay ou ka monetize talan w. Ok, yon talan ke m genyen, m fè kòb avè l. E lè m ap fè kòb avèk li, epitou ke m kapab menm arive ap anplwaye lòt moun atravè aktivite ke m antreprann avèk talan ke m genyen an, Lè sa ou gentan vin yon antreprenè paske wap gen 2 a 3 a 4 moun ke wap peye chak mwa. Ou menm ki se yon jèn kan Ayiti gade antouraj ou jan ke Charly sot di ou gen de opòtinite lè ke peyi gen peyi kan gè tout sa chaje opòtinite. An Ayiti, pwoblèm ke w wè peyi a genyen an, gen opòtinite ladan l. Se avèk yon zye antreprenè, jan ke l di a, pou w gade. Jan ke m te pran egzanp talè a, paspò moun ki te gen ajans yo, bagay yo pa t twò bon pou yo, men nan moman sa a, bagay ap mache pou yo. Jèn, fòk ke n antrepran, panse, reflechi pou wè ki sa ke w kapab fè pou ke w kapab fè kòb. Tchaly, avan ke m te pran pòz la, m te gen yon kesyon. Kesyon an se ke, ki sa ki klèb fitiprenè? Kote ide sa a sòti? Epi tou foto sa yo, èske se nan premye aktivite ke ou antrepran, ou fè deja? Fè yon ti pale nou un peu de Futurpreneur. Wi, e mèsi pou kesyon an. E avan ke m reponn, m ap salye tout etidyan Inivèsite Otonom de Pòtoprens e ke pou ke m pale nou un peu plis de klèb sa. Futurpreneur se yon klèb ki kreye an septanm 2021 Ki koz ki fè club Salyem ne kreye? Koz lan li senp, se ke mwen menm nan inivèsite a, kote ke mwen toujou chita anba tonèl la pou ke lè ke map gade etidyan yo, lè ke yo chita, lè ke yo pa gen kou, ou ankò lè ke yo vini nan lekòl la, kisa nou fè? Pi souvan se pran kou, swiv kou epi aprè monte bis nan ale lakay nou. Donk nou, m konn wè de moun ki nan lekòl la ki toujou ap eseye antreprann de ti aktivite. Men vrèman, lè ke ou gade, lè ke m fè yon sondaj, m toujou fè yon sondaj nan may etidyan yo, menm sa ki bò kote m, ki antoure m yo, ou toujou wè ke yo plis vini pou ke yo aprann epi pou ke yo al chèche yon djòb. pou ke nou al chache yon djòb. Men la, m di, waw, eske, eske peyi a, oswa eske moun sa yo demen, eske yo kapab di vrèman ke yo otonòm? Eske, eske otonomi ke y ap, n ap pale a, eske se sèlman jwenn yon djòb, antre lajan epitou pou n di bon, nou otonòm? Men non. E se sa, se, se, se la ke mwen te deside, ke mwen deside kreye Club Futurpreneur, sitou pou jèn, jèn etidyan, pou ke Pou ke nou kapab pèmèt e ede jèn sa yo e ouvri je yo, ba yo plis limyè sou antreprenarya. Donk, ide, objektif Club Futurpreneur se, objektif premye se devlope espri antreprenarya che jèn, jèn etidyan. jèn an Ayiti sitou. E dezyèm objektif lan se se pèmèt se travay avèk jèn yo pou ke yo kapab lib finansyèman e otonomi an sitou. Paske nou pa ka pap nou pa ka pale de yon jenès ki pa nou pa ka ap pale de yon jenès. ki pa otonòm epi nou bezwen pou jenès sa li menm chanje peyi a non fòk jenès la premyèman li otonòm otonòm nan tout sa ke nou ap antreprann otonòm nan pe enpòt se lakay nou se nan aktivite ke nou ap fè lakay nou pou paran nou pou manman nou papa nou sou aktivite ke nou ap fè sou katye lakay nou sou pwòp aktivite pa nou pèsonèl nou dwe otonòm e la ankò dèyè antreprenarya gen gen yon lòt bagay ki kache, si ki se devlòpman pèsonèl. Lè ke ou antreprann, ou pa sèlman wè mwayen ekonomik lan. Paske ou wè devlòpman pèsonèl la. Ou vin gen plis eksperyans de la vi, ou vin plis konnen sosyete a. E sa pèmèt ou vin gen plis leadership. E sa k fè ke Futurpreneur nou menm, nou travay e... Tout aktivite nou yo koyerant, kote ke pou mwa desanm ki sot pase a nou reyalize yon aktivite, se pou etidyan UNAP, e m ke sa te fè m plezi anpil, kote ke nou wè anpil, anpil etidyan, anpil etidyan vini nan, te debake nan aktivite a, malgre ke nou konnen deja sitiyasyon peyi a, kote lekòl Alyenm li te sitiye a, kote ke bandi te anpeche nou. e fonksyone men jèn yo yo te debake sa moutre ke lekòl la avè nou lekòl la te avèk lekòl la avèk klèb lan e nou e e e e ke lekòl la kore klèb lan nan sa nap fè ebyen premye aktivite pou pou mwa desanm nou se te se te on on konferans ki te baze su donk antreprenarya an ayiti obèn e obstak dè statòp dè statòp donk sa vle di nan pou pwogram sa nou tap eseye e chèche ankouraje jèn yo pou ke yo kapab antreprann. E nou konnen byen ke jèn yo pa kapab, se vre nou kapab vini nou jwenn yon moun ki di, ou konnen lè ke w antreprann ou mi tèl, mi tèl, mi tèl sa w benefisye, tèl sa w benefisye. Se vre, denkou ou kapab e motive. Ou kapab anime pa lamotivasyon pou ke ou antreprann, men nenpòt ti obstak kapab kapab kase zèl sa. Ebyen, se poutèt sa ke nan premye mwad fevriye a e ke mwen envite nou grandman pou ke nou patisipe avèk Futurpreneur, ke nou poko fikse lokal, tou sa, sou nan dezyèm fòma seri se seminè nou ke nou ap fè ki ap baze sou devlopman pèsonèl e lidèchip. Paske ou pa ka pale de antreprenarya san ke ou pa travay sou tèt ou, Premyèman e pou ke ou pa yon lidè. Donk, premyè foto ou yo, Mesye Tisol, jan ke ou te di l lan, pou ke mwen rete, sa se te foto premye aktivite ke nou te fè. Ke nou te fè. E sa k fè wap wè ke genyen de sètifika ke nou, ke nou, nou desène avèk, avèk jèn yo, etidyan yo. Men, Futur Preneur nou pa sèlman pou etidyan UNAP. Nou pou tout jèn ki, ki, ki kwè nan antreprenarya e ki vle swiv nou nan lign ke nou ye a. Ok e bon bagay e nou ankouraje jèn yo pou ke yo kapab antreprand e se pa sèlman chita nan inivèsite kote ke ou ye se regroupe nou yon fason ke pou ke nou kapab panse reflechi paske se nou menm ki jèn se nou ki pral pran la relèv e demen e e kisa ou kisa ou panse ki fè ke jèn ayisyen yo Lè ke yo genyen swa yon 10.000 goud nan men yo, m pa konnen kèlkonk, olye ke yo yo envesti l nan yon nan yon biznis oubyen yon bagay, ou wè ke yo swa ke yo achte yon bèl tenis oubyen yon bèl soulye. Kisa ou panse ki ki kapab koz sa? Paske ou se yon jèn. Wi. E bon, gen plizyè pwen kesyon sa pou ke m ta reponn ou. E men m ap Deside pou nou sou premye pwen an. Premye pwen an se ki sa yo vann jèn sa. Ya.
Antouraj li ki moun ki li gen kòm zanmi. Ki sa li gen, ki sa yo vann li. Ya. E se vre tankou mwen menm ou menm ou ap. W ap pwone, lè nou ap pwone dè choz pozitiv, nou ap ankouraje jèn antreprann. Men, w ap wè, men nou menm nou, apèn nou prezite a 20 pousan. Wè, nou pa anpil.
Nou a 20 pousan.
Donk, se yon fas pou ke montre w ke moun ki ap pwone, moun ki ap vann e sak, kòman m ka di, ki ap vann movèz imaj yo, yo plis ke nou menm. Donk, e Yon lòt bagay ankò pou ke yo marye se edikasyon.
E sa ki fè ke apre fòmasyon an lidèchip, devlòpman pèsonèl e lidèchip lan ke nou ap tou marye l avèk yon fòmasyon. Yon fòmasyon sou antreprenarya kote ke n ap ba w tout etap, prensip pou ke ou suiv. E. Dezyèm pwen ankò m kapab diw aprè ke kisa yo vann jèn sa se e dezyèm pwen an pou kem diw antreprann se vre gen anpil opòtinite pou kem ba diw li pa fasil antreprenarya se se se se kòmsi m m ka diw se tankou on on on moun ki rete sou tèt on falèz epi tou ou plonje ou lage kò anba epi pandan w nan wout wap an chit lib, w ap pouse zèl.
Imajine w yon jèn ki, se vre li gen 10.000 goud nan men l, men li wè 10.000 goud lan pou ke li fè kò l fre, fè kò l bèl, fè bèl postè, vle di li pral lage l, li pral envesti l nan yon aktivite, nan yon bagay kèlkonk pou ke li konnen ke li kapab pèdi l. Ou konprann? Bon, m pa di pèdi, ou pran eksperyans avèk 10 mil goudon an. Wi. E, paske antreprenè a, tout sa ki, sa ki te ka pi bèl ki rive yon antreprenè, sèl ke ou ap envesti. Wi. San yon goud. Wi. Lè ke w ap envesti san yon goud, paske si ke m kòmanse, si ke m ap envesti san yon goud, m konnen ke mwen genyen e sa, m, pa egzanp, mwen menm, mwen gen pwojè, mwen gen pwojè boulanjri m ke mwen ap mete sou pye. E lè ke m fè plen dafè mwen, li vini m 35 mil, 35 mil dola ameriken. Ok. Sa se te pou ane, ane pase, men kounye a li vin pi plis. Mwen menm m di bon, piske m pa ka kòmanse avèk, avèk, avèk e kantite sa, bon, m ap kòmanse avèk e lè, lè, lè, lè, les moyens du bord. Ya. Donk, kisa? M gen yon vye moul. Ya. Manyèl. Ya. M gen yon fou. Atizanal? Ya. Ou kòmanse. Ya. Men la. Ou pa tann lè ou gen 35 mil lan pou w kòmanse. Ou pa tann lè ou gen 35 mil lan.
Ebyen la, m ap grave, m ap grave echelon sa e m ap pran plis eksperyans. Ya. Ya. M ap pran plis eksperyans. E lè ke mwen genyen 35 mil dola m lan, menm si on jou m ta fon fayit, m tonbe nan 20 mil. Menm si sa ap chokem, men, map, avèk eksperyans ke m te. Wap konn kòman pou simonte l.
Map konn kòman pou simonte l. Paske m te kòmanse a pi ba ke sa. Ya. Ou konprann? E ou deja gen yon kliyan tou. E m deja gen yon kliyan. Se pa lè ou gen 35 lan wap pral kòmanse gen kliyan, men, pandan ou kòmanse tou piti a la, se a la men wap bat pou ka fè pen an, se eksperyans ke wap pran. Se, wi. Ya, se byen. E, Lè ke yon jèn gen 10.000 goud ou pa chwazi ou pa chwazi envesti l ou pa chwazi l al depanse l olye l envesti l ou plis depanse l m panse ke se paske ou pa gen sa ki rele espri antreprenaryal yo pa fè edikasyon finansye wala e anplis ou pa gen yon espri antreprenaryal paske e la ankò Eske ou kapab ap chache on pi bon peyi avek yon jèn kote ke ou konsidere jèn sa antan ke konsomatè selman? Yo wè. Yo tou pa wè. Fok ou kapab mete jèn sa nan yon, fok jèn sa li menm li kapab konnen ke m pa yon konsomatè. M pa yon konsomatè, donk si ke m pa yon konsomatè, mwen la pou ke mwen pwodui, si ke m gen yon, fok m kapab fè l travay pou ke m fè 1, 2, 3, jiskaske M pa di m pap konsome. Wè, wi, non, wap toujou.
Fòm, ya. Fòk sa m genyen an, m travay li jiskaske pou ke m kapab di bon la, m ka fè yon chwa. Chwa, ya. Ya. Men, pou ke m, pou ke m retounen a kesyon an, se paske jèn nan, an swa li pa gen espri antreprenanyal, e dezyèmman, li pa, edikasyon finansyè jèn nan, li pa fèt, e yon jèn, e Lè ke edikasyon finansyè jèn nan pa fèt, jèn nan plis gen tandans a a èt yon konsomatè. E m panse ke ki vrèman enpòtan, si gen jèn k ap swiv nou la, ke m panse ke yo ka fè kontak avèk Futur Preneur, e jèn sa ap konnen kòman l kapab depanse 10,000 goud sa. Èske ou ka bay kontak kote ke yo kapab jwenn ou, tou sa? Paske jèn nan, paran l gen dwa pa ta fè.

Li pa, sa pa sifi tou. Sa pa sifi paske fòk ou se, fòk ou eseye kreye pwòp rezo pa ou. Si ke ou pa ka kreye rezo a, se vre moun ka fin envesti men se avèk kiyès moun ap ofri l. Se vre, paske antreprenè a li fasil pou antreprann men li yon ti jan konplèks. Li konplèks nan sans ke fòk ou konnen teknik yo. Wè. E se sa k fè ke. E se sa fitiprenè ap fè. Se la.
Se la fitiprenè li menm li entèveni pou ke nou aprann teknik sa yo. E pi tou nou fè se klèb. M ka vini m pataje eksperyans mwen.
Se sa. Ou konnen. Dayè nou toujou fè yon fason. Moun ke nou ap envite, se tankou fòmasyon ke nou pral fè a, fòk moun nan li gen rapò avèk sa. Wè, wè. Nou gen de psikològ, nou toujou gen de twa antreprenè, e pi fò se, pi fò moun ki aderan, ki pi fò aderan klèb lan, se de antreprenè. Antreprenè. Sa di, ou kote ke ou ka jwenn yon difikilte, e pi tou, lòt la yon li di, bon, m te jwenn tèl difikilte, ou sa, li ban w yon ide. Li ban w yon ide. Paske ou pa kapab sòti vreman san ke ou pa gen, ou pa gen swa yon rezotaj, swa si kapital sosyal ou pa. Elve vrèman, donk sa di rezotaj la se yonn nan nan se yonn nan nan nan pwen pou ke yon antreprenè si ke ou vle vrèman yon antreprenè pou ke ou kòmanse pa kapab kreye. Bon, kontak Futurpreneur nou ou kapab nou nou sou tout e tout tout tout twitè, nou sou Instagram, Facebook, epi ou kapab kontakte nou tou nan nimewo sa. E 36 55 44 32. Li gen WhatsApp?
Wi, WhatsApp 36 55 44 32. Apèl e WhatsApp. Bon bagay!
Zanmi emisyon yon ti goute poun pale biznis konnen ke nou gen Charly Juste ki se yon jèn antreprenè ki la avèk nou li gen yon club ki se Futurprenè kote ke se jèn antreprenè kote ke ou kapab kontakte yo e tou sa e se avèk bra ouvri ke yap resevwa w yon fason ke pou ke nou kapab konnen ki fason ke nou kapab fè edikasyon pèp la, fè edikasyon jèn yo pou ke yo kapab konnen kòman lè ke yo gon kòb lan men yo pou yo konnen pou yo pa depanse l men pou yo envesti l pito. Se vrèman enpòtan. Anpil jèn ann Ayiti, lè ke yo gen yon kòb lan men yo, se depanse ke yo depanse l. Yo pa envesti l. Men nou menm nan emisyon Yon Ti Goute pou n pale biznis, jèn antreprenè ke nou toujou fè envitasyon yo vini pou ke yo kapab motive w pou sispann depanse, men pou envesti pito. Se sa. Gen anpil peyi ann Afrik, anpil jèn, gen jèn ke mwen menm m pale avèk yo, se sa ke y ap fè. E se motive lòt jèn pou ke yo pa depanse. envesti pito. Anpil jèn, gen jèn se talan yo ke yo monetize a travè rezo sosyo yo, yap fè kòb, gen sa ki konn chante, gen sa se nan imou ke yo ye e tou sa yap fè kòb, men nou menm an Ayiti pou kisa nou pa fè sa, se leve kouri. Lè w leve kouri kote ou prale a, se pa fòseman ke ou pral fè siksè kote a non. Men se pou nou rete pou nou goumen pou ke nou wè kòman ke nou kapab sòti tèt nou e tou sa. Paske se nou menm ki pral pran la relèv. M vrèman kontan e Tchaly pou anpil motivasyon ke ou bay jèn kap gade nou yo la. Men ou se yon jèn kap viv an Ayiti si w gon konsèy pou bay jenès la se ki sa ki l tap ye? Bon konsèy ke map bay jenès la malgre tout E malgre tout sa ke nou ap andire, malgre tout sa ke nou ap konfronte, e m swete nou ke nou pa dekouraje, kenbe fèm, pa moli, e mete, mete deja avan tout bagay lespri dapatenans ke nou genyen pou peyi a. Donk si ke nou pa gen santiman, santiman dapatenans sa pou peyi a, si santiman dapatenans sa, si ke nou pa gen pou peyi a, sensèman, se, se, se tankou e m kapab di on ti branch, on ti branch e bwa epi ki gen yon bann fèy mòt ladann epi nenpòt ti van ki pase ki gade ki jete tout fèy sa yo men yon fwa ke nou genyen santiman dapatenans a peyi a donk mwen panse ke malgre tou n ap toujou n ap toujou la donk se pa dekouraje rete fèm toujou kontinye antreprann e nou menm Men, dabò, m ap mande nou pou ke nou kapab gen espri, espri, espri kreyatif lan. Espri kreyatif lan, e aksantye plis sou li. Bon bagay!
E yon kesyon ke m poze tout jèn antreprenè ki pase sou plato sa a, e m ta renmen Ou pataje avèk nou e di nou tou, ou se yon jèn pandan 5 ane sa yo ou ekivalè jèn ki kite peyi a e nan moman sa ke nap pale la a gen anpil jèn kap kite peyi a fwa sa se ozetazini ki yo prale nou te gen chili ki pran anpil nou te gen brezi ki pran anpil repiblik dominikèn pran anpil e nou te gen anpil jèn tou ki te ale tiki e tou sa e aktyèlman gen yon pakèt jèn ki gen bon ti kòb lan men yo swa yon 2000 oubyen yon 3000 dola men yo plis fokis sou. Ale fè paspò yo epitou ke prepare yo e tou sa pou ke yo kapab kite peyi an e tou sa. E gen anpil jèn ki kite peyi a. Ou tande ki siksè ke yo fè. Konsa genyen ki pa fè siksè ki retounen an Ayiti. Men ou menm ou se yon jèn an Ayiti, ou se yon jèn kap viv an Ayiti, sa pa konn rive ke ou wè sitiyasyon peyi a epitou ke ou di la m demotive. La m pa wè, m pa wè anyen pou mwen la a. Map lage pyem tou. Sa pako janm rivew Ninie.
Bon e pafwa mwen m viv pèsonèlman m fè des eksperyans e ki ki pa bèl ditou kote ke on lè ke map soti lekòl epi Sou menm bò kote m lan yo yo yo fiziye yon moun. Yon moun. Epi san. Wap gade sa. San an vole sou mwen.
Donk sa vle di sa sa trè pwòch. Ya ya. E lè ke mwen rive tèt mwen fè m mal. Ya. Menm se vre sa tèlman choke m kote ke m di waww peyi sa li li envivab li pa bon li men. Se swa se travay ke m fè ki pral di bon, se dapre travay ke m fè epi swa pou m al vizite. Paske fò w eksplore. Swa ke pou al etidye tou. Vwala, pou etidye. Paske fò w eksplore. Men se pa pati kou yo ki te peye a vreman. Sa se avi pa m. M pa di moun swiv mwen. Men tout fwa ke ou kapab, nou kapab lite pou ke nou retire peyi a nan sa ke li a, se tap ankò mye. Bon bagay! Zanmi emisyon yon ti goute pou n pale biznis nou sa se rive nan fen emisyon an konnen ke ke m tap resevwa jodi a Charly Juste ki se yon jèn antreprenè ki gen yon klèb ke l mete kanpe klèb sa se Futurpreneur kote ke gen anpil jèn antreprenè jèn pozitif kote ke yo konn fè echanj ide sou antreprenarya e motive lòt jèn pou ke yo kapab antreprann, yo gen aktivite ke yo fè deja ki vrèman aktivite a siksè. Nou ankouraje ou menm kap gade nou la, ou kapab kontakte yo nan nimewo ke l te bay kap pase nan anba ekran aktyèlman. M vrèman kontan lè ke m gen jèn pozitif sa yo pou ke nou kapab fè ti echanj ide. Si gon dènye mo pou jodi an Tchaly, se kisa l tap ye? Bon, dènye mo pou jodi a, se ke se yon plezi pou mwen pou ke mwen la. Jan ke m te kòman, m te di l nan o debi emisyon an, mwen vrèman, vrèman, vrèman, vrèman ere, mwen an jwa. Da, e, paske mwen kòmanse jounen m an byen. Ya. Wè, mwen kòmanse jounen m an byen. Sitou lè ke ou ap ankouraje jèn parèy ou pou ke yo fè sa ki bon. Ya. E se, se, se, se byen pou mwen. Pa gen, pa gen yon bagay ke m santi m fè pi byen nan vi m ke se lè ke mwen chita avèk yon jèn pou ke mwen ap pale, rale zòrèy li pou ke m ap di l, ou konnen gen anpe opòtinite nan peyi a, pa, pa lage, pa demoli, pa, paske pafwa m menm ap di jèn nan ou konnen pa pati. Menm si m pa ka, m pa ka anpeche l. Menm m di l, paske jan ke m ap pale avè l, jan ke m ap montre l es, e, e, e, e, espwa vrèman ki gen nan peyi a, jan ke m ap montre l avni, paske avni peyi a, Avan e aprè tou, se jèn. Wè, se e sou do nou menm jèn. On jèn, on peyi, ou mèt wè l rich, in fwa ke li pa gen on popilasyon ki jèn, ou mèt konnen, wap wè, ekonomikman, ap kòmanse bese. E se la tou ke, e tout peyi ou wè ki ap fè, ki ap chache moun pou vin nan peyi yo, se paske yo, se pa jèn ankò yo pa gen non, se paske yo manke resous. Wè, anpe se sa.
Lè ke mwen di, wè, wala, se sa. Men lè ke mwen di resous lan, paske nou ka gen resous. Nou gentan pa gen resous ekonomik, nou pa gen resous materyèl la. Men resous imèn.
Resous imèn la, se sa Ayiti pa gen. E nou gen kapasite entelektyèl la. Paske, sur et certain, tout kritè wap wè, tout peyi kap di antre, antre, antre a, yo mete de kritè. Kanada, Etazini, yo mete de kritè. Bon bagay, Charlie Juste. M te vreman kontan gen w nan emisyon Yon Ti Goute pou n pale biznis, pou ke n te kapab fè ti bat bouch sou tèm. Ke m te di nan jenèz emisyon an. E m vrèman kontan brother pou m te gen w nan emisyon an. Pa plis ke mwen e se yon plezi pou ke mwen la mwen an prezans ou ke mwen pale de antreprenarya e mwen espere yon pwochèn fwa e pou ke yon ti kote pou m pale biznis swa kouvri aktivite m tout sa. Yon aktivite ke Futurpreneur ap antreprann. Bon bagay!
Zanmi emisyon Yon Ti Goute pou n pale biznis konnen ke nou t apresye vwa Tchaly Juste ki se yon jèn antreprenè ki gen yon klèb ki rele Futurpreneur kote ke yo se yon pakèt jèn ki toujou reyini ansanm pou ke yo pale de antreprenarya youn ap motive lòt youn ap rakonte esperyans yo sa ke yo jwenn nan aktivite ke yo antreprann nan biznis yo. Ou menm ki se yon jèn ou kapab kontakte yo nan nimewo telefòn ke l te bay la si w ta vle fè pati klèb sa a m kwè ke y ap resevwa w avèk bra ouvri. Zanmi e misye yon ti goute pou n pale biznis e m konseye tout jèn tout moun k ap gade nou la fè yon fason pou ke w kapab antreprand yon bagay paske lè w antreprand yon bagay lè sa a lè w gen yon pwoblèm lè w gen yon difikilte ou ka just ale sou kont ou oubyen ke ou ale nan kès la ou pran l, e ou gon zanmi w oubyen yon fanmi w ki gon pwoblèm tou sa, wap gon mwayen pou kapab depane yo. Men, si ke ou pap fè anyen, se chita w chita sou kont moun, yo pap menm rele w, yo pap menm mande w anyen menm, paske ou chita nan katye bò lakay ou se jwe domino, jwe boul. Men lè ke ou se yon jèn, se pou w antreprann yon bagay. Lè ke ou gon dimil goud nan men w, pa kouri depanse l, envesti l pito. lap pi bon pou ou. Menm jan avèk Tchaly, li di w ke li gen yon pwojè ke pou ou mete yon boulanje kanpe, men se 35 mil dola ameriken, se bokou! Men l poko genyen, gen 35 mil dola, men l kòmanse yon bagay tou piti, yon boulanje tou piti kote ke lap fè pen, se li menm ki bat pen l, e tou sa. Sa yo se yon motivasyon pou ou menm kap gade nou la, se yon bagay ki, ke ou kapab fè tou. Se youn nan bagay Ayisyen manje anpil, se pen. Hein kòmanse yon bagay konsa bò lakay ou moun ki ka fè pate fè yon pate wap antre kòb wap mete kòb nan pòch ou m ankouraje nou jèn yo antreprann yon bagay e lè sa ou kapab banm repons m te vrèman kontan pou ke m te kapab la avèk nou pou m te prezante nou emisyon sa ki se yon ti goute pou n pale biznis non pa m se Mister Tistò mèsi bokou a la pwochèn pou yon lòt emisyon yon ti goute Poun pale biznis. Brother, felisitasyon. Mèsi anpil. Bon bagay. Mèsi pataje. Yeah.
E travay sa li vrèman kòrèk travay wap fè a. Dakò. Se ankouraje jèn. Yeah. Se, se, se byen. Mèsi bokou bro.
Ok Charly. Brother m vrèman kontan e m te vrèman kontan gen w nan nan emisyon an kote ke n t ap fè echanj ide sou tèm nan e m aprann anpil bagay e m vrèman kontan lè ke m gen jèn e ki gen mindset pozitif sa yo e jèn k ap ankouraje lòt jèn pou ke yo kapab e antreprann. Men nan emisyon an m gen yon ti ribrik kote ke m pwonve avèk e envite a m panse se yon plezi.
Ok, mwen gen 2 bwason la, mwen gen yon ki gen alkòl, son vodka, li gen 40 pousan, vwèman move, e mwen gen yon la, sa pa gen alkòl ditou. Nap fè chwa yon, men se ou menm kap fè chwa a, kiyès pou nou pran vè a. Bon,
nou an ivè toujou? Hum? Nou an ivè toujou? Oui, bien sûr.
Sa di san mwen te chofe. Oui. Men vi ke gen le soleil pi mwen ale tèt kle.
Sa a mou vi, ou ale tèt kle. Ou ale tèt kle. Ou pa pèdi wout kay ou.
Yeah. Mwen prefere.
Sak pa gen alkòl la? Sak pa gen alkòl la.
Ok, men sak pase ou pa bwe alkòl? Non, mwen bwe alkòl men mwen pa yon gran amateur. Paske. M raple m, a lepòk te gen bwason sa san ke m pa fè pwomosyon li, e se mix, ya. M ap raple m te bwè yon mix epi avèk yon gwoup zanmi m, se pote yo te pote m al lakay mwen. A! My goodness!
Ou va rekonese se yo pote yo pote ou. Ya, yo pote m. E ben, pou m pa pote ou frè m, jan w di a, m wè sa k pa gen alkòl la. Oje, so, Se yon plezi a chak fwa ke mwen jwenn yon moun ki pran sak pa gen alkòl la paske mwen menm m pa twò fò nan alkòl. Yeah brother. Ok. Ok, mwen gen yon kesyon pou Charly. Ou son jèn, tout sa, men paran ou, paske ou menm ou renmen peyi an, ou pa vle kite peyi an, men paran ou, lè ke yo wè anpil jèn ap mal pase kon sa, alò lè m di mal pase, anpil jèn ap mouri, tout sa, anpil jèn ap kite. peyi an e tou sa nou konn kòman paran yo renmen pitit yo e tou sa men paran pa kouri deyò pou kite peyi a swa ale repiblik dominikèn brezil yo pa rele deyò menm si ou menm ou pa vle men yo menm ki sa yo di ou menm bon e m ka di tout paran e an reyalite se sèl moun sa ki kwè nan mwen e. Se sèlman sa ki pataje tout lanmou ke l genyen pou mwen e ke m panse tout siksè m, se sa sèlman ke li bezwen. Se yon gran sè m. Ok.
Se avè l ou ap viv? Se avè l ke m ap viv.
Ok. E li fè, li fè, pou ke m pa di li fè enposib, men li fè tout sa ke li kapab fè pou ke li, pou ke mwen kapab, pou ke m kapab moun ke m ye jodi a. Ok.
E nan tout sa ke mwen ye, E se li menm ki toujou ap chèche push-up mwen. Ok. Ou konprann? Ya. Paske se sa. On jèn ki antreprenè, ou dwe toujou gen on moun ke ki, ki kwè nan ou. Ok. Ki. Menl pa ankouraje ou al Brezil. Ki toujou. Ou tout sa. Li ankoura, pafwa, lè ke li tande pou on jèn gason. Ya, tonbe ya. Tonbe, swa on moun ap pase, moun nan viktim. Ya. Li di, bon, menm, m pap kite w nan peyi sa. Wè. Tout sa. Men m panse pi, pi gwo rèv li pou mwen se. Se wè m menm jan tankou avanyè pandan ke m ap fè aktivite m lan. Epi, m ap chèche entèvenan. Epi li di, pa enkye tou Tchaly. On jou tou, y ap chèche w tou antanke entèvenan. Men m wè si se nan sans pozitif, pozitif ke li menm li toujou, li se, li vle pou ke mwen. Voyaje, jan ke m te di yo, men se pa pati fwi, se sa, e menm se ke m ta pati fwi, se toujou nan kad, lè ke l ap pale m de sa, chèche yon bous, ale etidye. Se yon moun ki gen mindset, yon moun ki pozitif menm jan avè w ke li. Wi, se yon moun ki pozitif menm jan avè m, e ki degaje yon trè gran. damou anvè mwen menm. Waw. Se gras fèm e ke se yon sè ke mwen renmen anpil tou. Oh felisitasyon paske defwa wi trè difisil pou jwenn pwòch yo e konsa mwen panse ke se a ankouraje e tou sa. Men m ta renmen w pataje avèk piblik lan e tou sa ki ki pwojè a kout tèm e a lon tèm pou fiti prenè. brèfman paske ke nou sanse rive lan fen an. Pwojè e, bon, a kou tèm, sa se pou, pou ane sa, malgre ke nou te gen yon pwogram ki te vrèman, vrèman pou ke, piske nou te gentan gen lokal nou, nou, nou delokalize, ou konprann, pwojè ke nou genyen se, jan ke m te di an, nou gon, nou gon pwojè jiska, nou, pwojè nou se rive, se de aktivite jiska mwa, jisko mwa de jiyè, pou ke nou boukle, Bon nou ka di ki fè 1 an, se lè sa Idealium li te pran nesans pou ke nou boukle e ke pou ke nou pase a dezyèm aktivite.
Pwojè a lon tèm. Pwojè a lon tèm se m ka di vizyon nou se pou ke nou pi gran kafou kote ke tout jèn ki ap antreprann pase la, fòme. E poukisa tou chak depatman pa gen yon. yon, m pa konnen, fè yon sòt de fitiprenè, tankou ki yon dwa mete yon okap, mete yon okap, menm si sa w gen isi a se santral la, men w gen dwa an kontak avèk jèn okap, ou fè yo mete yon klèb tou wi. Sa t ap enteresan, se pa sèlman pou kapital la. Wi, se pa sèlman pou kapital la. Fòk ou elaji l, paske ide a bèl. Wi, se la ke m te di w ke li ankò mye lè ke yon antreprenè li kòmanse avèk yon goud.

Nou poko gen 1 an. 1 an, ya, ya. Nou ka sèlman jwenn oryantasyon dè eksperimante tou sa. Wè. Men nou se dè jèn. Donk pou kounya nou remake ke an tou Futurprenè li plis avèk dè jèn ki gen yon mindset avèk jan ke m te di ou talè a Lè ke moun nan li nan inivèsite, li pa ap travay pou ke li, li ap aprann pou ke li al travay, e lè ke li kòmanse, rive nan twazyèm, katryèm mwa, li kòmanse ap fè tèt cho. Donk se sa li sòti a la baz. Se sa ki fè ke nou menm, nou kòmanse travay sou yon pwojè kote ke nou pral desann pi ba pou elèv klasik yo kòmanse, nou ap kòmanse entegre yo. fè yon sòt de edikasyon sosyal. Ya, mwen kwè se sa. Sa ou mete nan pwojè a lontèm. Sa li nan pwojè a lontèm, a lontèm. Ya, bon bagay.
Se sa. Ya.
Mon chè, e sante, felisitasyon, bon bagay. Ya. Hum. Saw di ou pa regrèt ke ou te pran sa oubyen ou te pran sa gen alkòl la? Non sa bon.
Sa bon? Sa gon bon suk li. Li a. E vitamin C ankò. Ok. Sa ok. Ya dakò.
Men kote w achte l? E nan makèt. Ok nan makèt.
Gen lè w pral dèy youn. Oh.
Enteresan.